Kòmanse par lè bezwen pèsonèl. Yo rele m frè Jorab Etyèn, fèmen zye w bese tèt ou, an nou priye ansanm Papa Bondye. Adorab le mistè, Wa dè wa, Papa nou kè ou nan syèl yo, men pitit ou yo nou nan pye ou yon lòt fwa ankò pou nou etidye pawòl ou. Papa, nou vle mande w padon dabò pou sa nou fè devan w ki pa bon, E nou vle di w mèsi paske ou voye etid sa yo pou nou chak jou. Senyè, nou si e sèten maten an gon pawòl spesyal pou nou. Tanpri, pale ak kè nou. Pitit ou prè pou nou tande vwa w. Pale, Papa. Ede nou pou nou kapab non sèlman tande, men pratike pawòl ou. Fè gras, nou priye o non de Jezi. Amen. Bonjou ou bonswa zanmim se yon plezi pou nou ansanm avèk ou yon lòt fwa ankò pou nou kontinye etidye ansanm pawòl Bondye a alò pa bliye semèn sa nou nan douzyèm leson nou nan kesyonè sa leson 12 ki gen pou titre restitisyon gen kesyonè ki gen done an retou se Menm bagay yo, se franse yo ki diferan. Vèsè n ap medite sou li pandan tout semèn sa a, nou twouve l nan Apokalips 14, vèsè 13 ki di, E j'entendis du ciel une voix qui disait, Écris, Heureux dès à présent des morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres

Ezayi 50, vèsè 4 Plitark, biyograf e moralist grèk, li te di langaj se lonbraj aksyon. Ansuit li te abòde nesesite pou nou pale avèk politès. Nou pa dwe kite pawòl nou ban nou viktwa, yon viktwa ki fè plis mal ke byen. Si nou kite vye ton oubyen vye mo fè nou genyen yon diskisyon, alò nou pèdi okazyon pou nou montre ke nou se pitit Bondye. Sa pap fasil, men li rekòmande pou nou aprann timoun yo kòman pou yo pale. Salmis lan di nan Som 39, vèsè 2, Mwen te pwomèt mwen t ap veye sou pawòl mwen, Pou m pa peche ak lang mwen. M ap mete yon fren nan bouch mwen, toutotan mechan yo va kanpe la devan mwen. Jak premye vèsè 26 di, Si yon moun kwè l ap sèvi Bondye, pou an menm tan li pa bride lang li, se tèt li l ap tonbe. Sèvi Bondye jan sa pa vo anyen. Ète kretyen li lye a kapasite pou nou mete yon fren nan langaj nou. Nou dwe lite chak jou pou nou konsilye fwa nou ak sa n ap di. Ezayi di pawòl sa a tou, Seyè a montre m sa pou m di pou m ka ankouraje moun ki pa kapab ankò. Chak maten li louvri zòrèy mwen pou m ka tande sa li pral montre m jan yon bon patizan fèt pou fè l. Menm jan Senyè lan fè l pou Ezayi, li ka fè l pou nou tou si nou mande l sa e si nou kite l ede nou avèk imilite. Lè konsa, pawòl nou ap edifye e enspire lòt moun. Mèsi anpil sè Wid. Zanmi m, se toujou avèk kè nou ranpli ak jwa nou kwaze ansanm avèk ou chak jou pou nou etidye ansanm pawòl Bondye a. Nou di Papa Bondye mèsi pou konpasyon l, pou lanmou l anvè nou e ou menm nou di w yon gwo mèsi paske w toujou la a, w ap etidye, w ap. Pataje. Nou kontan konnen ou pa moun sèlman k ape etidye men ou pataje kontni sa yo avèk yon lòt moun. Mèsi, mèsi anpil. Alò, semèn sa a nou gen, nou gen yon zanmi ki t ap fete anivèsè de nesans li le 5, mezanmi nou bliye, se pa fòt nou, se sè Christdona Fleurimond, men li pa two ta pou nou swete sè Fleurimond Bonne fête soeur nou e gade ke Bondye kouvri ou a benediksyon nape priye pou ou pou Bondye fè ou anpil ane ankò si ou ta renmen wè foto soeur la nap mete fotol sou Instagram nan ok soeur Fleurimond Dona Chrisdona Fleurimond Joyeux anniversaire nape priye pou ou soeur pa mwen wa excuze nou pou retar la alors zanmim se janm sot diw lan nou toujou kontan chak fwa nou kwaze avèw pou nou etidye hier nou te etidye yon bèl pati leson yon trè bèl pati leson ki se te vous ne pourrez rien emporter nou te wè puiske nou pa gen anyen nou pa pral nou prale ansanm avèk li Sa nou, sa nou te fòse, nou te travay, nou te priye, nou te gade, nou te mete tout tan nou pou nou genyen yo, mentenan, lòske nou prale, nou pa prale, nou pa prale ansanm avèk yo, li bon pou nou kapab òganize nou pou nou konnen èske menm lòske nou ale bagay sa yo ap kontinye fè byen oubyen yo pral itilize pou fè mal alò gon zanmi mwen ki di nou m konnen labib di nou pa dwe enkyete nou pou sa nap manje pou nan sa se de bagay diferan ou pa dwe enkyetew pou demen paske Bondye ap pran swen ap pran swenw ap voye e tout sa wap bezwen pou ou men sa pa anpeche pou planifye ok fòk ou planifye ou menm menm lòske Bondye ape fè pati pal la men sa ki pou ou ou dwe fèl si ou bezwen travay ou pa ka kouche lakay ou kwaze menw epi wap tann travay non fòw soti al dèyè travay fòw degajew chèch yon bagay mande Bondye poul baw yon bagay ou ka fè epi wal chèche travay pou fè ok men mèt nan. li enpòtan pou ou planifye, ou òganize lavi ou. Se sa leson trimès sa ape ansenye nou. E leson semèn sa, li yon ti jan pou yon gwoup de moun, men nou ta ka di li pou tout moun, paske ban m di w yon bagay, ke nou vle l, ke nou pa vle l, n ap rive nan yon laj kote nou pa ka deside yon seri de bagay ankò. Gen anpil moun ki ta byen renmen kòmsi Li gade yo gen tout bon sans yo pou yo ape di fè sa a kay sa, fè sa a machin sa, fè sa. Men malerezman moun nan rive gen moun nan gen moun nan ki rive nan yon stad li li pa gen bon sans li sou li. Nou konn wè gen moun nan ki fè yon maladi oubyen lòske moun nan kòmanse rantre nan laj menm reflechi li pa reflechi byen, menm pale li pa prèske pale, pale bay yon ti jan varye nou ta ka di l nan sans pou konprann kòmsi langaj moun nan pa fin twò klè pou l ta pran yon seri de desizyon. Leson semèn sa a ap aprann nou nou ka pran desizyon sa yo avan depi avan bagay yo difisil depi avan nou pa kapab paske nou mwen te di w sa yè li di pou fin redi fè yon seri de bagay pou fin soufri pou pase mizè pou fè yon seri de bagay ou rete nan liy ou ou gade ou fè Bondye konfyans, ou pa fè sa ki pa dwat, ou fè ou fè tout afè w gade byen, pwòp, epi lòske w mouri, gon moun yo bay kay kote w rete a epi l pa chwazi fè lòt bagay nan kay sa, yon fanmi w ou menm pa konnen, li pa chwazi fè lòt bagay nan kay sa, son bagay se li deside fon bagay pou dezonore Bondye, m pap site, nou wè, nou ka imajine. Ok nou ka imajine se sak fè li trè bon pou planifye menm lè mwen konnen gen moun ki pral di a frè Joab m pa gen byen men gen moun ki gen byen ki kòmanse antre nan laj kap tandem la e leson sa se pou e ou menm tou ki jèn kap panse pou fè siksè lòske ou kòmanse rantre nan laj leson sa ou kapab aplike l nan entwodiksyon leson jodi an yo di nou nan mitan pèp Izrayèl lan piske moun yo se plante yo te konn plante se se gade se bèt yo te konn gade Nan Pwovèb 3 vèsè 9, 10, lòske Bondye ap pale de benediksyon, li di, Si nou obeyi a sa mwen mande, ok, si nou fidèl ansanm avèk mwen, grenye nou ape ranpli dabondans, sa di plantasyon nou, tout sa nou fè, l ape fè siksè. Ebyen, nan langaj pa nou jodi an, moun ki pa plante, menm lè gen moun ki plante, men, Majorite moun pa pa twò viv de sa ankò. Men, tèks sa a, si nou mete l nan kontèks jodi a, nou ta ka di, si ou fè sa Bondye mande, si ou si ou fidèl anvè anvè anvè Bondye, l a va beni travay ou, l a va beni biznis ou, nou ta ka di l konsa. E paske Bondye, gade, li pa konn bay manti, lòske li di l ap beni ou, Si ou respekte pati paw nan alyans lan, li menm lap respekte pati pal la, sa pa gen manti ladann. Alò, nan leson jodi a yo mande nou pou nou li Pwovèb 27 vèsè 23 a 27, mwen envite w pran bib ou pou li ansanm avèk nou, Pwovèb 27 vèsè 23 a 27. Ok, an nou li ansanm. Li di, Konè byen chak.

Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Alò tèks sa, li trè enpòtan. Li trè enpòtan. Kite m di w, pandan tout semèn sa, pandan tout trimès sa n ap wè, gade, pandan n ap viv sou latè, nou kapab viv byen. yon kretyen, yon moun k ap sèvi Bondye, ou pa oblije yon pòv, ou pa oblije yon mandyan, ou pa oblije yon moun k ap soufri pou tout lavi w kòmsi ou pa janm gen, ou pa janm, ou pa janm fè siksè nan lavi w. Non. Lavi pèp Izrayèl la se yon egzanp, monte desann. Ok monte desann sa ka rive ou sa ka rive Bondye fè w rich sa ka rive Bondye pa vle fè w rich li ba w lè nesesè pou w viv men sa pa vle di kòmsi depi w moun kretyen ou pa ka rich depi w moun kretyen ou pa dwe rich non sa ka rive depi ou fè richès la nan bon kondisyon depi ou fè richès la san ou pa monte sou tèt moun pou w fè richès ou san ou pa fè sa ki pa sa pou w fè richès ou ou kapab rich mètenan Mentenan, nan leson jodi an yo di nou, li trè enpòtan pou w pran swen mezon w, pou w pran swen fanmi w, pou w pran swen pitit ou, madanm ou, sa trè enpòtan. Lòske Bondye beni w, li mete nan men w, ou dwe pran swen moun ki pwòch ou, ou dwe pran swen mezon w, ou dwe pran swen madanm ou, pitit ou, son obligasyon l ye. Bondye ap toujou mete nan men w pou w pran swen moun sa yo e si w pa pran swen yo zanmi m se yon peche. Fòk ou pran swen pitit ou, madanm ou e fò w panse pou yo. Fò w panse pou yo, pil byen ou gen yo fò w panse, gade fè yon kalkil pou lòske w mouri pou w pa kite yo nan pwoblèm. Lòske w mouri pou yo pa gon pil kòb pou y ap peye pou ou, kòb ou te dwe. Fò w panse pou yo. Fò w panse lòske w mouri pou w kite de eritaj pou yo. Travay byen planifye tout afè w pou w kite eritaj pou yo. Nan Labib, gen plizyè egzanp. Abraram, pa egzanp, Izarak, Abraram te gen Izarak, li te gen Izmayèl, li te vin gen lòt pitit. Oke, lòske l ap mouri, li distribye byen yo depi avan l mouri e li di, Gade, Izarak, se sou li pwomès la ye, Se sou li pwomès la ye, li kite yon kantite an plis pou Izarak, paske se pou Izarak pwomès la ye. Ou wè sa m di w? Non sèlman li te kite eritaj espirityèl pou yo, men li te kite eritaj finansye pou yo tou. Eritaj espirityèl desandan Izarak yo, nou wè sa li ye. Ebyen, Izmayèl Lespri de pwofesi di nou, avan Izmayèl mouri, li retounen a Bondye papa l la. Menm jan pou David, David rive nan ti granmoun li pral mouri, li remèt tout bagay a Salomon, menm lòske Salomon te devye li te vin bagay, men lòske Salomon rive nan moman pou l mouri, li retounen a Dye papa l la, a Dye David la. Sa di eritaj spirityèl la enpòtan pou kite pou timoun nan, men eritaj finansye a tou li enpòtan pou kite pou moun yo. E e sa yo se depi avan ou mouri ou ka fè planifikasyon sa yo, ou ka fè aranjman sa yo. Ou ka fè aranjman sa yo, gade yè nou te pale w de testaman. li dur pou fin fòse pou w fè byen w, pou w travay, pou w fè yon seri de bagay pwòp, epi yo w ap gade, w imajine w, ou nan yon pozisyon, ou wè sa k ap pase men w pa ka pale, ou pa ka pran desizyon, epi w konnen gade bagay ou te redi pou w te fè yo, se, se. Se pou sèvi yon seri de bagay ou pa tap janm espere ke ke byen w oubyen ou ankò ou pa tap janm espere travay pou bagay sa yo epi wap wè se sa ou pat swete an se li kap rive avèk byen w frè m sè m zanmi m li enpòtan pou w planifye depi avan w mouri pou w planifye pou w pa kite fanmi w tou pou w pa kite pitit ou madanm ou nan soufrans. E m ap fini leson an avèk fraz sa, mwen renmen l, li di, En bref, la bonne intendance de ceux dont Dieu nous a bénis ne concerne pas seulement ce que nous avons de notre vivant. Byen jere sa Bondye ba ou, li pa sèlman pandan w ap viv lan.

Gade sa w t redi pou w fè yo. Si Jezi pa vini pandan w vivan, yon lè w ap mouri w ap kite yo. Se sa k fè, yon yon bon jesyonè nan zye Bondye, li pa sèlman kòman ou jere bagay sa w genyen pandan w vivan, li li li li li konte tou kòman ou òganize w pou sa w ap kite dèyè yo

poursuite de l'oeuvre de Dieu. Gen anpil moun ki konn pran sa, ki te konn pran sa a la légère, gen anpil moun ki pa t konn panse a sa. Frè m, sè m, zanmi m, mwen, mwen menm mwen dakò a otè kesyonè la e mwen, mwen twouve sa trè enpòtan, sa trè enpòtan. Si ou pa t konn panse a sa, kòmanse panse a sa, kòmanse reflechi a sa. W ap goumen pou travay sou latè. Wap goumen pou fè timoun nan gen anpil paran ayisyen renmen sa, pitit yo medsen, enjenyè, avoka, agwonòm, men fon jan pou kite eritaj espirityèl pou timoun nan tou, eritaj espirityèl pou timoun nan, m konnen wap goumen pou kite eritaj materyèl la, men eritaj espirityèl la fon jan pou kite l pou timoun nan paske lap itil li. Ok, sa wap kite dèyè lòske ou gen timoun nan gade ki gen lakrent pou Bondye, sa wap kite dèyè se sur lap kontinye sa wap kite yo ap kontinye evre pou fè kè papa Bondye kontan. Se te vreman yon bèl leson. Nou wè lavi nou trè kout sou latè. Yon moman nou vini, yon moman nou ale. Ok, nou wè antan ke kretyen ou kapab gen richès depi ou fèl byen, depi ou fèl dwat. E fòk ou bliye tou richès yo pa etènèl. Gon lè kap rive. Gade, e, sa ka rive ou gon aksidan ou pèdi tout sa ou te gen. Mètenan li enpòtan pou jere pandan ou gen yo, ok, byen fè bon izaj de sa Bondye mete nan men ou de benediksyon Bondye ba ou. N ap tann ou demen si Dye ve, demen si Dye ve, e demen si Dye ve se charite apre. Lamò, charite aprè lamò, yon bèl pati leson ke w pa ka rate pou anyen. M ap raple w, si w renmen travay n ap fè a, pi bon fason w ka sipòte nou, priye pou nou, mete yon like nan videyo sa a, e si w anvi mete 2, 4, 5, 6 like, pataje l avèk 2, 4, 5, 6 moun, chak moun sa ap mete yon like, se tankou se ou ki te mete l, epi fèmen zye w, bese tèt ou, an nou priye ansanm Papa Bondye. Senyè, mèsi Papa, mèsi pou pawòl ou ki pwoklame. Mèsi pou konsèy sa ou voye pou nou. Papa tanpri ede nou pou nou mete pawòl ou an aplikasyon paske tout sa ou voye pou nou se paske ou konnen yap itil nou. Fè nou gras nou priye o non de Jezi. Amèn.